Yon gwo kout bonjou oubyen bonswa avèk tout moun ki pral tande video sa la e ki pral asiste nou pou kapab tande enfòmasyon ke nou pral bay la yo. Yon lòt fwa ankò mwen salye nou, mwen di nou byenvni nan Alpha Multiservice et Tourisme e byenvni nan kanal YouTube nou ki se Janny Rony pdt, Janny Rony pdt ok. Mwen se Jean Rony Alcius Mwen se Jean Rony Alcius Mwen pral pase yon enfòmasyon ki trè enpòtan avèk chakè de nou kap tande video sa kèlke swa kote nou ye ki se Repiblik Dominikèn, Ayiti, Etazini, Brezil patou kote nap viv nan lemond lan enfòmasyon sa li konsène nou tout nèt paske nou tout nèt kap pran nan kou sa ke m pral pale nou la dakò.

Kisa nou pral pale? Avan nou pale silvouplè mwen envite nou a Abòne avèk chanèl Jean Nirony PDT an, Jean Nirony PDT ki ekri ansanm avèk JEANNY Rony RONY PDT ok PDT se non chanèl lan sa, mwen envite nou silvouplè ale abòne nou ansanm avèk chanèl lan e pou nou kapab resevwa plis enfòmasyon de jour en jour ok. Jan nou te di an, enfòmasyon ke n pote pou nou ke Alpha Multiservice ki se ki genyen kòm pdg li Jean Rony Alcius pote enfòmasyon pou nou nan moman la nou konnen gen anpil moun kap vwayaje pou antre Brezil pou al jwenn moun yo Chili oubyen tou pou ale Guyane Française patou nan Amerik di Sid lan pou moman la men nap sible 3 peyi sa 4 peyi sa yo ki se Brezil premyèman epi Guyane Anglaise. Giyàn Fransèz, Surinam, Chili. 5 peyi. Ok. E Giyàn Anglèz e Surinam ofri opòtinite ansanm avèk Ayisyen yo pou yo antre san viza. Kòman ou kab antre nan peyi sa yo? Se genyen yon rezèvasyon dotèl e yon biyè konfime. Ok. Yon rezèvasyon e yon biyè konfime. Mentnan wap gen aksè pou antre nan peyi sa yo pou fè mwens ke oubyen yon mwa. Dakò? Mwens ke oubyen yon mwa. Mentnan, gen anpil moun ki pwofite opòtinite sa yo pou yo pa ret nan peyi sa yo pou yo antre Brezil, pou yo antre Chili a jwenn mari yo, a jwenn madanm yo. Paske nou konnen viza Brezil e Chili an li difisil Ayiti, ebyen moun yo. jwi opòtinite sa a ke 2 peyi sa yo bay lan, ke Giyàn Anglèz ki fè fwontyè ansanm avèk Brezil, mèt lan, pou yo antre Brezil, de Brezil pou yo al jwenn mari yo Chili. Men kòman nou ka fè sa pou y al jwenn mari oubyen papa pitit yo Chili? Kòman nou ka fè sa? Fò n gen kowòdone yo. Enben, gen yon pil ajans ki di yo fè vwayaj sa yo, Men ki se de fos ajans ke yo ye. De fos ajans ki pa gen de bòn enfòmasyon oubyen ki pran kòb yo nan men moun yo ki ba yo fo biyè. Pa egzanp, èske l fasil, mezanmi, pou yon moun lonje 3 mil dola ameriken ba yon moun, mil dola, mil senksan, li mèt te 200 dola ameriken ba yon moun, epi pou nou wè se. kòb lan li pèdi l, moun nan pa fè l vwayaje, moun nan vann li fo biyè, lè l rive jou an li pa ka vwayaje. Sa se yon krim orib. Dakò? Se sa k fè Alpha Mil Sèvis di sa li konsène nou tout nèt paske m pa konn konbyen de nou ki deja bay kòb ki pa ka vwayaje, dakò, ki pa ka vwayaje akòz de fo biyè. Ebyen, Alpha Mil Sèvis ki se yon ajans legalize nan peyi Brezil, dakò, ki se yon ajans legalize nan peyi Brezil, li la pou l ofri nou tout opòtinite sa yo. E wi! Eske nou santi l fasil vrèman vre pou yon moun ta gen 3 mil dola meriken oubyen kèlkeswa 100 dola meriken ba yon moun pou l di l ap fè l vwayaje epi moun nan pran kòb lan li ba l yon fo biyè? Oubyen tou li pran kòb lan, rezèvasyon otèl la pa bon yo retounen moun nan Ayiti? Non, li pa fasil. Se nan sans sa mezanmi an n pran san nou, se sa k fè Alpha Mip Sèvis e Tourism vini pou l kapab pote yon bon mesaj pou nou lòske nou bezwen vwayaj sa yo pou nou kapab kontakte Alpha Multiservice et Tourisme ok Alpha Multiservice et Tourisme e ki done nou genyen nou ka fè moun nan vwayaje pou ou soti Ayiti dirèkteman pou vini Guyane pou pou vin Brezil dakò Ayiti Guyane Anglaise Brezil oubyen Ayiti Guyane Française si moun nan vle al Guyane Française oubyen Ayiti Suriname. Dakò? Nou ka fè moun yo vini nan peyi sa a pou ou san pwoblèm, san difikilte. Paske nou se yon ajans de vwayaj ki an sekirite e ki bay kliyan an bon sèvis e ki respekte okjetif li. Dakò? Si moun nan pa vle pase pa Ayiti, Li deja an Repiblik Dominikèn oubyen li twouve pri Ayiti an twò chè pou li. Mentnan, Alpha Multiservice ap ede l fè l pase pa Repiblik Dominikèn. Epi lè sa l ap bezwen yon viza Repiblik Dominikèn sou paspò l. Epi pou l vwayaje nòmal pa Repiblik Dominikèn pou l vini Brezil oubyen pou l al Chili. Dakò? Mentnan, Si moun nan pa gen viza Sendomeng nan, depi nan kòmansman paspò, Alpha Multiservice ap ba w sèvis sa yo depi nan paspò ou menm ki Ayiti tou k ap tcheke fo raketè pou bay paspò ki n pa kapab, ki pa kapab bay paspò, ki di l ap ba w paspò nan tan jou epi paspò ap fè nenpò kat, senk mwa, twa mwa, ennan nan men yo. Enbyen, Alpha Multiservice genyen disponibilite sa a Ayiti. 2 moun serye k ap travay ansanm avèk de koyeran ansanm avèk Alpha Multi Service pou ba nou bon sèvis sa yo nan kèlke jou ni viza sendomeng ni viza ni paspò ayiti an tou dakò nou pa gen pwoblèm ebyen an pasan pa ayiti pou rive giyàn. pou antre Brezil, an pasan pa Sendomeng pou rive Giyàn pou antre Brezil oubyen ou pase pa Surinam pou antre Brezil oubyen pase pa Surinam pou al Giyàn Fransèz oubyen pase pa Brezil pou al Giyàn Fransèz, ebyen Alfa Multi Service ap ede nou nan tout sèvis sa yo. Dakò? Yon lòt pwen ki trè enpòtan. Si moun nan gen moun Brezil, li bezwen ale nan yon vil, Alfa Multi Service ap ap reskonsab vwayaj la pou l mete l atè nan vil kot moun nan ap wale an. Nou pap lage w nan wout. Gen anpil moun ki bay ajans de vwayaj yo kòb yo, ajans de vwayaj yo sèlman lage moun nan Giyàn, lè l rive Giyàn la demele gèt li pou l antre Brezil. Nou menm nan Alpha Mitch Service, nou gen moun pou akonpanye yo depi Repiblik Dominikèn oubyen depi Ayiti, pou rive Giyàn nou gen moun k ap al pran w nan èpòt pou akonpanye w depi Giyàn pou voye w Brezil, e lè w rive nan fwontyè Brezil la nou gen moun ki al resevwa w pou ba w swen, pou ede w fè dokiman e pou voye w lakay fanmi w. Dakò? Se sa k fè nou di w Alpha Multi Service se yon vwayaj ki trè segoul. De la menm fason osi pou Surinam. Ou gen moun pral pran w nan èpòt Surinam pou voye w Brezil tout bagay, pou voye w Giyàn Fransèz, kèlkeswa kote w prale a. Ok? Se sa k fè si nou bezwen bon sèvis, mwen envite nou silvouplè a kontakte Alpha Multi Service. Alpha Multi Service et Tourisme. Alpha Tourisme. Ok? Se yon ajans de vwayaj Alpha Multi Service et Tourisme.

Jean Rony ap baw sèvis sa a sou 2 pla menw dakò Jean Rony ap fè vwayaj lan pou ou soti depi Ayiti pou pase pa Brezil epi lèw rive Brezil lap voye moun nan pou ou Chili pa yon akonpanyeman kap pote bay moun nan ba ou atè Chili san pwoblèm san difikilte dakò se sak fè ou gen rezon pou kontakte Alpha Multiservisme et Tourisme pou ke kòb ou an li pa pèdi. Paske, Alpha Multiservice et Tourisme depi l antre nan pwosesis sa a, se de byen y ap pale de li tout tan. Paske, li fè afè l byen e li respekte pwosesis kliyan an, li respekte objetif kliyan an, li respekte pawòl kliyan an e li respekte pwòp objetif pa l osi. Paske nou konnen, travay fè mil dola ameriken, fè mil senk san, fè de mil, fè twa mil dola ameriken, se pa yon bagay ki fasil. Alòske pou al bay yon moun li epi l manje li yon moman epi l gate pou al rekòmanse avèk zewo ankò, objetif lan pa arive atenn.

Ann pa pran nan fo biyè, dakò, ann pa pran nan fo ajans, Alpha Mix Service se yon ajans ki stabilize nan Brezil e ki legalize. Nou pral montre ou egzakteman kisa ki Alpha Mix Service lan. Dakò, ann ale la, mwen pral montre ou kisa ki Alpha Mix Service lan. Mentnan, e nou prale, sa se nan biwo Alpha Mix Service ke nou ye la, dakò, nan biwo Alpha Mix Service lan. E pou nou montre ou sa.

pou lè kliyan yo ap vini ok sa se biwo alfa miltisèvism e tourism alfa tourism nou wè la se la kote alfa pdg an li menm li chita pou resevwa kliyan yo la epi nou wè tout bagay ok se yon bagay ki sètifye dakò se yon sal komèsyal ke nou genyen nou stabilize nou andan. Mentnan, pou soti pa deyò, nou pral wè. Nou wè li anlè a la. Map montre nou byen mezanmi. Nou wè anlè a la, sa se deyò a. Anlè a nou wè logo Alpha Multiservice et Tourisme an. Sa se logo a. Nou wè Alpha Multiservice et Tourisme, andan Alpha Multiservice et Tourisme nap wè tout pwosesis kin genyen yo. Dakò? Pa gen pwoblèm. Nap fè antre andan ankò. Nou retounen ankò nan Alpha Multi, andan Alpha Multiservice et Tourisme. Sa vle di ke Alpha Multiservice et Tourisme se, nou pap bay fake, se pa fake love nap bay, se pa fo ajans, se pa fo biyè, se bagay nòmal. Ok? Nou wè la, Alpha Mix Service e Touris. Sa vle di ke sa a, nou gen yon lòt moun ansanm avèk nou ankò. E nou wè, sa vle di ke nou genyen 2 moun k ap fonksyone andan Alpha Mix Service e Touris k ap bay kliyan yo bon sèvis. Dakò? Bagay serye. Nou wè, ou vin achte biyè w, nou pa di w tann biyè epi n ap voye ba ou. Kou menm kote a, ou gen kòb ou prè, epi nou fè konfimasyon biyè a, nou remèt biyè a, nou ba w biyè w, nou ba w rezèvasyon otèl ou konfime pou w kapab vwayaje. Dakò? Lè sa a ou p ap regrèt. Ou pap pèdi kòb ou an e wap kontanple Alpha Multiservice paske Alpha Multiservice lap bay tout moun bon sèvis e tourism dakò Alpha Multiservice et tourism lap bay tout moun bon sèvis e wap wè nap wap wè ke nou respektè pawòl nou ou menm kap kontakte nou nan nimewo sa yo ke nou pral kite a map di nimewo a nan nan map pale nimewo an epi mwen pral kitel anba videyo a pou kontakte Alpha Multiservice Wap bezwen nimewo an ki se plis 55, aryè kòd Brezil lan, plis 55, ki se aryè kòd peyi Brezil, 49 lan, ki se aryè kòd eta vil Chapecó a, nan zòn eta Santa Catarina. Sa ka rive ou wè yon moun gen yon lòt aryè kòd ki pa 49, men an map rekòmanse ankò, plis 55, 49,

Alpha pwen M pwen toul a commercial gmail pwen com Map repelel pou nou Alpha se ALPHA pwen M pwen toul a ki se TUR pwen tur a commercial gmail pwen com Dakò deja mezanmi mwen swete nou yon bon sèvis Alpha multi service et tourisme nap jwenn nou sou YouTube ki se sou paj chanèl nou ki se Jeanny Rony PDT pa bliye abòne e pataje video an pou nou silvouplè sou Facebook e sou YouTube e pou plis moun kapab genyen enfòmasyon patajel sou WhatsApp nou sou statut nou pou plis moun kapab genyen enfòmasyon de Alpha Multi Service kèlkeswa moun ki ta bezwen vwayaje vin Brezil ale Chili ale Suriname ale Guyane Anglaise epi ale Guyane Française nap jwenn sèvis sa yo nan men Alpha ki bezwen viza République Dominicaine ki bezwen paspò Haïti nan ti moman nap jwenn tout sèvis sa yo nan Alpha Multi Service e Alpha Multi Service aussi Li fè transfè e nan lakou a tou, nan peyi an tou, ki se, li voye transfè pou tout kote, nan Unitransfer, nan Cam Transfer pou Ayiti, e nan tout lòt peyi ki genyen an Ewop, an Azi, nan tout peyi ki egziste nan mond lan, n ap jwenn sèvis transfè nan Alpha Mi Service, e n ap ka rechaje telefòn nou tou pou fanmi yo Ayiti, pou n fè kè yo kontan, lè nou mete yon minit pou fanmi nou nan Alpha Mi Service, n ap jwenn yo a ba pri e a pri priyay. Dakò? Mwen di nou, Babay a tout moun! E pa evite pataje video a, pa evite abone avek chanel al janroni jan janny rony pdt an afen ke pou tout moun ka ap genyen enfomasyon sa a e pou fanmi nou zanmi nou yo konpatriyot nou yo pa pèdi vwayaj anko mezanmi mèsi mèsi mil mèsii.